Jodi a mwen salye nou dan le non presye de Jezi Kris. Non mwen se Evanjelis Marie Mirlande. Jodi a, mwen di Bondye mèsi pou gras li, favè l e konpasyon li anvè nou. Mwen di Bondye mèsi dèske l pwoteje nou, li gade nou, nou la toujou. N ap reziste. Jodia m ta renmen anvan ke mwen atame avèk jenès la pou m fè yon ti savwa viv avè nou. E paske nou pral lekòl kounye a, lekòl la pral antre, m ta renmen fè yon ti pale avèk nou. Men anvan tout bagay ou konnen fò envite Le non presieu de Jésus Christ, se li menm ki sèl mèt e sèl sovè. Nou di Seyè mèsi pou gras li, pou favè l, pou konpasyon l. Nou di Seyè a mèsi dèske li ka met lan bouch nou pou nou pale. Nou di Seyè a mèsi dèske li kontinye fè nou favè. Nou di Seyè a mèsi. Li pwoteje la fanmi nou, li pwoteje pitit nou, li pwoteje nou ankò. Nou di Bondye mèsi. E nou konnen l ap kontinye pwoteje nou. Kèlkeswa sa ki va vin sou chemen nou, Seyè a va pran l pou nou. Papa cheri, nou pral pale aprè midi a. Nou mande w va touche les cœurs les plus durs, nou toujou di w sa. Se pa nou menm ki ap fè. Nou just lage plant lan, menm nou konnen se ou k ap lage l lan kè yo, k ap awoze li, e k w ap fè l boujonnen nan kè, des cœurs les plus durs, Seigneur. Papa cheri. Nou salye w, nou mete chapo ba devan w, nou di w mèsi dèske nou pral fè yon ti pale avèk moun ki pral ranplase nou demen yo Senyè. Nou pral fè yon ti pale avè yo Jezi, paske nou menm nou gen pou n ale, nou gen pou n kite tè sa a Bondye, men fò nou kite yon bagay pou pou jenerasyon nou yo k ap vini, pou yo tande nan zòrèy yo. Pou zye yo ba yo, ke gen yon moun ki te kite yon pawòl, gen de moun ki te kite yon mesaj pou yo, pou yo ka kontinye fè wout la. M di w mèsi dèske w mete pawòl nan bouch mwen ankò, mwen di w mèsi. M pa merite l, men Seyè ou fè favè avè m, mwen di w mèsi pou sa. E mwen priye w konsa, se pa ke mwen dign, ke mwen bon, men m priye w nan non Pitit ou Jezikri ki va renye o syèk dè syèk. Amèn. Aprèmidi a jenès la, pitit gason m, pitit fi m. Mwen vini pou m fon ti savoir vivre avè nou pou nou pale. Mwen menm kap pale avè nou an, Sè Mirlande, mwen menm mwen pat bon. Nan jenès mwen, jenès mwen pat trò bon. Mwen sonje lè m te lekòl, m te konn bay anpil pwoblèm. Manman m te toujou ap vin kale m. Mwen te lekòl Caron Mère nan rue Docteur Aubry. Manman m tou, mè a toujou ap rele manman m pou vin kale m paske m dezòd. M toujou ap fè dezòd nan klas. M toujou ap fè dezòd nan klas kòmsi voye bagay sou timoun, boulèt, voye boulèt, voye boulèt. Boulèt la se yon bagay ou voye sou timoun nan, timoun nan voye l sou ou pandan ke pwofesè ap travay. Sa vle di, vi mwen pa te yon bon bagay. E chak fwa m sonje yo tou, pandan m vini asepte Jezi, m sonje bagay sa yo, Se yon move imaj pou mwen nan lavi m. Egal, mwen di ou jodi a, ou menm ki bwal lekòl, lekòl la bwal ouvè, pandan, pandan ke gon maladi deyò a, ou bwal riske pou w ale lekòl la, m ta renmen ke ou chanje fizou epòl. Ou menm ki te, ki te konn kondwi byen nan lekòl, kontinye fè bon bagay, Egzòte lòt yo. Si w wè y ap fè yon dezòd, egzòte yo. Si w wè lòt la lan lari, li pral batay, egzòte l. Paske nou wè gen seri de bagay k ap fèt, nou pa renmen l etan paran, m pa bezwen pale w pou Bondye k ap gade. Lè nou al lekòl, fò nou sonje ke nou gen yon paran ki voye nou lekòl la. Paran an, li pèdi nwit, li travay nan nursing home, li travay nan ti granmoun, li nurse, li doktè, li tout bagay poul leve, li enjenyè, poul leve poul al fè lekòl pou ou. Pandan se tan ou menm wal lekòl la, epi menm se dezòd wal fè. Egal jodi a m vin diw, ou menm jèn gason, jèn fi kap elve, sè Mirlande vin diw, Pa fè dezòd lekòl. Pa fè paran w kriye. Paske gen de pafwa, paran an gen ti travay la l pral fè, yo gen tan voye kò l ba li, yo di l konsa demen se leve pou l prezante. E l pa ka pa prezante paske se pitit l ou ye, li pa vle pou yo mete w lan lari, pou yo mete w deyò epi pou yon bagay mal rive w. Pa fè paran w kriye. Pa fè paran w plere. Paske manman an pote pitit la 9 mwa, lè l ap fè l, li kriye. Ke se sezaryèn li te fè, li toujou gon soufrans menm chita li pa ka chita. Pa fè manman w rekriye ankò, pa fè manman w remete yon sentu nan ren l ankò poutèt dezòd w ap fè, poutèt lè l pale avè w ou pa vle koute, poutèt lè papa w pale avè w ou pa vle koute. Ou konnen sa ki byen, ou konnen sa ki mal. Menm lè zanmi an ta di w pou w fè wout sa a, pa fè l, pitit gason m, pa fè l, pitit fi m. Ou konprann? Ou al lekòl, ou al aprann, ou respekte pwofesè, paske pandan ke manman w pa la, se pwofesè a k paran w. Pandan ke ou lan legliz la, devan monitè a, se monitè a ki paran w. Si l di w fè adwat, fè adwat. Si l di w fè agoch, fè agoch. E ou menm ou son lè w al lekòl etan manman w mennen w legliz, paran w mennen w legliz, ou konnen w konn lapawòl, se ou k pou ede lòt yo a fè sa ki byen. Si ou menm w al nan lekòl la, ou chita nan menm ekip la epi w ap fè dezòd, ou enpoze pwofesè travay, lè lekòl lage w kanpe lan lari, ou w ap batay ak lòt, w ap goumen, mete pwoblèm lan lari, enben sa vle di Ou pa limyè. Limyè la, yo pa mete l anba tab, se anlè yo mete l. Jodi a, m vin di w, Si ko te konn fè dezòd lekòl, piga w fè l. Paske mwen menm k ap pale avè w la, m te yon dezòd lekòl. Jodi a, m vin di w, pa fè dezòd lekòl. Mwen di w jodi a, m vin di w, pa antre nan bagay ki pa bon. Tout sa ki pa bon yo, rejte yo. Tout sa ki papa kote zanmi kap diw mete zanno nan zòrèy ou e gason ye mete zanno nan zòrèy ou pa okipe zanmi an wap swiv zanmi an zanmi an diw fè adwat an al fimen pa koutel pitit gasonm pa koutel paske chemen an pa bon Paske lè ou lan wout prizon, ou lan wout yap arete w, li menm lap di l pa la. E si yo pran l ansanm avè w, se chans. E yo gendwa pa pran l ansanm avè w, li tap di l pa ladan l. Sa vle di pitit gason mwen, pitit fi m jodi a, m vin fè w konnen ke pran. pozisyon w nan Bondye. Si w poko asepte Jezi, asepte l. Pa fè papa w kriye, pa fè manman w kriye. Gen de paran, li l mèt ap mache, li gon kòd sentire ren l wi. Paske pitit la ba l pwoblèm, li pa ka dòmi, li gen pwoblèm, l ap mande priyè. E gen de pafwa yo pa menm mande priyè, yo kite bagay la ap toufe yo. Paske yo konnen si y al di l nan legliz, eswa nan asanble kote yo mache a, bagay la pral pran lari. Y ap, lè yo wè pitit la, yo pral, enpe, enpe potestan pral lonje dwèt sou li. Li oblije kenbe pawòl la nan kè l, jiskaske l vin fè strok. Sa vle di, pa bay manman w pwoblèm. Jèn gason, pa bay manman w pwoblèm. Rete nan ling nan. Ale nan ling nan jèn fi. Jezi renmen nou, Jezi renmen nou, Jezi apresye nou, li di vene, kite, e vene, vene lè zanfan vene. Bondye renmen nou, li fè apèl avè nou. Se nou menm ki pwal ranplase mwen menm gade chevem kòmanse blanch se nou wi ki pwal ranplase m demen. Se nou k pwal ranplase pastè yo demen, se nou ki pwal ranplase predikatè yo demen, se nou menm pou ki fè bon bagay. Se nou k pou pran chemen an. Lè pastè a, lè, lè, lè, lè, lè, lè w lan asanble a, y ap ba w leson dominikal la, rete chita. Se pa lemoman pou w kouri al pale avèk zanmi w deyò, se pou, pou w ap teke zanmi w, pou w ap gade, pou w ap, e lè sa w bezwen pale, w ap montre l tèks. Non! Diòs ou vin legliz, aprann ke gon w nonm ki, obdesi w, k ap gade w anlè a, tout sa w ap fè. Egal ou dwe pran pozisyon kòm jèn gason, jèn fi. Sa vle di jodi a, mwen vin di nou sa, nou pral lekòl, mwen ta renmen ke nou nou pran pozisyon nou, nou fè bon timoun pou paran nou, nou fè bon timoun pou manman nou, pou manman nou di konsa ke, mezanmi, ane pase pitit la pa t bon menm, gade kounye a, m pa, yo pa janm rele m lekòl la. Paske si pon man maladi sa, y ap rele manman w, manman w ap konnen se maladi, se maladi k pon w wi. Lap konnen son lòt pwoblèm ou gen li pap menm konn si se dezòd wap fè jodia m vin diw respekte manmanw respekte manmanw respekte papaw gen de pafwa nan fwaye a gen manman pa gen papa gen pafwa nan fwaye a gen papa pa gen manman. Jodi a m vin di w, respekte moun ki avè w yo, respekte moun ki devan w lan, se li k paran w. Lè w rive lekòl la, se titye a k paran w, se pwofesè a k paran w. Respekte l, respekte l. Lè w rive nan klas dominikal la, se monitris la, se monitè a yo ba ou a, se li k paran w. Si l di w fè adwat, se adwat, si l di w fè agoch, fè agoch. Piga w e lemoman pou w ap

Lè w gade, ou wè m ladan l. M ap voye papye, m ap voye. Se te yon dezòd mwen te ye. E m pran anpil baton nan men paran m paske mè a pap bat ou, men l ap voye chache paran w pou vin kale w pou fè dezòd ou fè. Ebyen, jodi a m vin di w, kite, pa batay lan lari, pa fè dezòd, pa al nan prizon, Pa pa pa kite yo arete w. Pa bat lòt. Pa goumen ak lòt. Pa fè dezòd. Bondye ap renmen w. Bondye ap ap Bondye ap fè tout s bon bagay pou ou. Pa fè dezòd. Jodi a m vin di w gade fidelite w jèn fi. Jèn gason gade fidelite ou. Rete nan legliz. Rete bay lòt jèn yo pozisyon pou yo viv. Ba yo esplikasyon kijan yo dwe mache lè w wè y ap fè dezòd di frè m pran li di zanmi m kòlèg mwen pa fè dezòd non pa fè dezòd rete rete anpè pou w pran leson an sa pwofesè ap ba ou a sa titye ap ba ou a chita byen pou w pran l chita byen pou w pran l egal jodi a m vin di nou lekòl la pral ouvè pran san nou pran san nou si nou te konn fè dezòd bay paran nou pwoblèm pa bay paran nou pwoblèm ankò. Pa fè paran nou kriye ankò, paske lè yon manman ap kriye pou pitit se gwo bagay, gwo bagay, pa fè sa ankò ok, ke Bondye beni nou, ke Bondye mete antannman nou aktif pou nou tande lè yo pale avè nou, ke Bondye ouvè zye nou, paske se nou ki next jenerasyon an, se nou ki pral ranplase granmoun yo, se nou ki pou pran pozisyon nou depi kounye a, jenès. J Bondye fè apèl avè w, se ou menm ki pral ranplase lòt yo, granmoun yo, aje yo, se nou menm ki pral ranplase yo. Jodi a m vin di w, chanje de karaktè, chanje de pozisyon, pa kite manman w, lekòl ap rele manman w, pa kite ou lan lari pou pou yo pou y ap kòl manman w di yo te arete w, pa fè sa, paske Bondye pa renmen sa. Ke Bondye beni w pitit gason m, ke Bondye beni w pitit fi m, rete avèk Jezi. Kachew nan Bondye, kouvriw nan Bondye, ke Bondye kachew, ke Bondye kache nanm ou, ke Bondye kache ee kache laviw, ke Bondye ouvè antannmanw, ke Bondye ouvè zyew, kel restore laviw, ke Bondye beniw, rete ak lapè Bondye, tout manman, tout papa mwen salye nou dan le non de Jezi, e timoun yo, famiy yo mwen salye nou, ke Bondye beni.